Se kòmsi yo pa ka di w demisyone paske an politik depi gen iltimatòm se ke konba ki mache. Wi, wi, wi, wi, sa e klè. Mentnan, lè ameriken, la nou klè madam mesye apati de analiz pa nou, apati de sa ki gen la donk kòm sitiyasyon nan peyi a, donk lage donk Ariel Henry. Sa nou klè sou li. Dayè, Kisa? Kisa Louko? A wi, a tande, lè ameriken apati de enfòmasyon ke nou genyen nou menm epi apati de sa ki la kòm sitiyasyon nan lari a, lage doktè Ariel Henry. ok sa son nouvel ou bay la ah tande mon frère se nan matin debat ye la wi ok el di ke yo renmen enfomasyon gen de gwo enfomasyon tande gwo deklarasyon m fè la matin an gwo deklarasyon yo rann yo kont ke e e e se du temps perdu paske e e jiska prezan gen de repons ke popilasyon tap ret tann e ke popilasyon pa jwenn repons sa yo donk la Lèzetazini Damerik ou sonje m te di sa nan Mateliba li pral soufri dabò li pral soufri dabò sa se premye sa se premye gwo mòso a e madam Lalim gen pou l pran pozisyon pwobableman dan lè jou zavni yo selon analiz pa nou ok li gen pou l pran pozisyon trè bento e petèt ou pral wè pozisyon madam Lalim nan pral mande Ariel Henry ap kite peyi a depi ane sa ok donk si ou wè ke bini pral mande w pou kalme la wi se paske jisteman sa kòmanse deranje paske nasyon zini kòmanse deranje a sa kap pase nan peyi a la e sa ki la kòm sitiyasyon poko ap fini sa se premye sa se premye aspè a pè maten dadou Jameson men abe dezyèm aspè a le sektè prive dezafè lage Ariel Henry. Kisa?
Le sektè prive de zafè lage Doktè Ariel Henry. Enfòmasyon! Enfòmasyon! Ekoute, le sektè prive de zafè, ekoute mon frè, jodi a kisa w t pase pou maten nan tout? An prensip kiyès ki responsab la a mentnan? Ou toujou di l wi, se BINUH ki responsab, lè Etazini Damèrik ki responsab, lè Nasyonzini ki responsab avèk Ariel Henry. Èske w dakò? Wi.

Ah bon? Gen plizyè biznis y ap voye, ah wi, gen plizyè biznis y ap voye wòch yo la. Yo deja di ke gwo espri de dechoukay la, m p ap ba w manti, si l kontinye jan l prale a la, nou prale vè dwat yon dechoukay. Sa vle di ke, sa vle di ke biznis sektè prive a menase? Non, yo, li menase. Kounye a, ekoute, ayè la yo gen lwa pa konprann sa, paske le jeu, le jeu du prix du carburant, Sa efektivman fè le jeu du secteur privé, men jodi a menm si l fè le jeu du secteur privé, men li mal rive sou popilasyon an. Paske lò de l'adresse a la nation di Premye Minis Ariel Henry, li te manke elegans. Ok? Li te manke elegans. Dayè son diskou, mwen menm m pap ba w manti, gen de polisye ke m kwaze avèk yo, ki trè zame, yo di m louko pou ki sa w pral travay la a? Paske dans le discours du Premye Minis Ariel Henry, il n'a menm pa remèsye lè polisye Li pa menm remèsye lapolis nasyonal Dayiti. Ou ka di tout sa w vle de lapolis nasyonal Dayiti men kanmenm an sèten etap fò wè ke gen dè efò ke yo fè. Èske w la? A wi, remèsiman, remèsiman, remèsiman te dwe fèt a pati di moman e li desann ayewopò. Kòrèk, kòrèk.
Èske w konprann? Li pa menm remèsye pnh nan diskou la. Li di ke jodi a fas a sèt sitiyasyon, le seul temps privé des affaires e malgre ke yo menm yo ta pral fè bè yo nan kesyon gaz la ki ta pral monte a men, Yo konprann ke gen yon inelegans paske la fòmilasyon an fèt de pwopozisyon de Ariel Henry li mal fèt. Paske li di ke li pral gen yon ajisteman. Non, e pi fòl te gen yon diskou ki m ka di ki te bokou pli flatè. Paske e pa se pèp la ou bezwen, se pèp la ou bezwen rive sou li, se pèp la ou bezwen kalme. Non, se elegans li ye, se pa flatè.

e trè difisil men jodi a li pa aksepte jan leta ap jere l la jodi a popilasyon pa renmen tretman ke y ap ba li a la e pi tout moun bouke nan peyi a e w ap wè w ap wè ekoute gen de katye mwen m pa m sot pase maten an pè pè maten la tout se ekoute se rezidan katye yo menm wi k ap ankouraje de jèn gason ok pou mete barikad devan pòt lakay yo wi. Wi.
Or lontan kom si nèg la di w ou pa tap ou pa tap ou bay kontan. Look pandan wap pale la gon sitiyasyon konsa nap gade nan barikad la nèg yo se se echèk se e domino se ti jwèt yap jwe nan mitan lari a la. Epi map map map ti bòl lè di ke la nan petyonvil la gen plizyè gen plizyè ri la katye kote ke se foutbòl kap jwe epi ou sak e sak e popilasyon katye ap asiste match foutbòl la yap bat bravo pou jwè yo bagay konsa e di ke jodi an nan sa nou ye la li poko ap fini.

Si se pa ayisyen antre nou menm ki òganize nou la pou n di aprè Ariel la men sa n pral fè, nou prale dwat sou chapit 7. Donk ou pral wè ke nou prale dwat se Nasyonzini ki pral pran responsablite li. Donk nou pral gen yon ajanten ki ap voye ba nou epi nou tout moun pèdi, tout moun pral pèdi nèt. Men responsablite a deja nan men Nasyonzini. Men yè senatè Youri te ansanm avèk nou. Nasyonzini toujou di w ke il revyen toujou oz ayisyen.

Sosyete sivil la, gwoup òganize nan peyi a, klas politik la met tèt yo ansanm pou yo fè yon pwopozisyon, mete sou yon komite dantant e m pa konn ki fòmil ki la pye ok ok pou n kapab asire n ke apre Ariel donk men sa bala pral ye ok li trè enpòtan paske fò nou fè trè atansyon pou nou pa tonbe sou chapit 7 paske si nou pa kapab vin a yon pwopozisyon klè Nason Zini pa loblije enpoze nou lalang yo ajanten, epi sa w tande a tout moun pèdi. Donk pou mwen se li trè enpòtan, li urjan ke tout gwoup òganize yo met tèt yo ansanm la antre jodi a a wikenn sa a pou n konnen egzakteman ki wout n ap bay peyi a, donk ki solisyon ki n ap jwenn donk e bati bon pou peyi a. Ebyen maten. Louko banm mande w e yè senatè Youri te anonse ke gen gen anfèt gen plizyè politisyen Lidè politik ki te genyen pou yo te rankontre ansanm. Ou pa pale avè l, ou pa konnen si sa fèt? Non, gen anpil chita pale k ap fèt. Jisteman, Senatè Latortue te klè ke l te di ke gen anpil bagay k ap fèt. Efektivman, yè nou pale avèk plizyè moun. Gen anpil rankont k ap fèt, gen anpil moun ki chita ansanm deja sou. E sou komite antant ke yo ta sipoze antann yo sou li a donk e pou lapre Ariel Henry. Sa li klè. Ok donk gen anpil gen anpil gen anpil konsiltasyon. Men sa m ap di w pè Madan Atout, e kèlkeswa sa k ap fèt la, tande byen wi, kèlkeswa sa k ap fèt la, l ap fèt avèk Larepiblik Dominikèn. Kèlkeswa sa k ap fèt la, l ap fèt avèk le soutyen de Larepiblik Dominikèn. Kèlkeswa sa k ap fèt la. E kèlkeswa sa k ap fèt la, p ap genyen prezidan. Donk se toujou premye minis, donk nou pap tounen nan bisefal nan bisefal la ankò, donk jiska aprè lè eleksyon ok kèlkeswa sa kap fèt la lap fèt avèk la avèk la repiblik dominikèn e kèlkeswa sa kap fèt la tou pa gen prezidan ladann donk se son premye minis kap toujou la bòs la kap deside se jisteman se menm bòs la kap men men men men lou lou louko nan sa wap di a la èske se pa sa nou krèt nan ka rive pa ta gen yon evantyèl e kolonizasyon de la repiblik dominikèn. Non, non, pa, ekoute, nou, nou, nou sòm pli a, a, a, a, a, a sèt epòk la. Ok, ok. Menm jan epi, ekoute, pa gen, pa gen yon ka fè la san ke ou pa gen soutyen Repiblik Dominikèn. Menm jan ke Repiblik Dominikèn gen de desizyon l ap pran tou, gen de bagay l ap al chèche nan onivo de Nasyonzini, li konn bezwen sipò Ayiti. Ok. Ok? Gen de bagay kòmsi Dominikani pral chèche onivo de Nasyonzini an tèm de vòt, èske w la? Eeh. Li konn bezwen sipò Ayiti. Epi ou pa gen yon ka fè la. Ekoute, kesyon Dominikani anfas Ayisyen, ekoute, nou menm se nou k pou jere peyi pa nou. Sètadi ke ou pap janm kapab soti ladanl. Sètadi, Dominikani bezwen Ayiti, Ayiti bezwen Dominikani. Donk nou sèlman bezwen pou n antann nou. Men kesyon de kolonizasyon de kap ke moun kap kap alimante deba sa a, nou sòt vle a se tan la. Pa gen kesyon de kolonizasyon ke Dominikani kap vin anvayi n. Men. Men pandan w nan lari an, tcheke pou nou toujou paske m gen Brown sou lin nan. M pral gade ki sa l pote. Men avan m ale Pè Maten, e banm kou klòch mwen donk a Madam Ingrid, Ingrid Remy kap fete jodi a.
Ou pat di sa deja? Ou pat di sa deja?